Bonjour, bonjour, bonjour, kòman nou ye guys? Eske nou fòm? Jodi an mwen vini avèk yon nouvo video pou nou video jodi an se kòman nou kapap fè yon gratine, ok guys? Ok, pou kòmanse la, m ap montre nou sa nou ap bezwen, n ap bezwen zonyon, n ap bezwen piman dous vè, piman dous wouj, piman dous joun, epi sa son krèm djilei, timoun ki brezil.

Ok guys. E sa se vyann nan. Ok. Sa se vyann moulen an. Sa se makaroni an. Ok guys. An ale mwen al montre nou tout koman nou kapap fè yon makaroni byen rapid. Ok guys. Ok guys. Sa se sel avek dlo. E pi l'huil mete pou makaroni an kwit. Ok. Eee. Sa a se piman dous, piman dous joun, piman dous rouj, piman dous ver, epi zonyon ki rache. Ok? Mwen gen tan rache yo koun ya mwen pral fè vyann nan. Mwen men m pa renmen sos bechamel nan makaroni. Ni gratine m pa renmen. Mwen jis fè yon sèl sos. Yon sèl sos nan, kòm si ki tou gen tout sa yo m montre w yo. Epi ki pral ban mwen sòs ke m vle an. M pa renmen sòs farin nan ok. Ki gen farin, ki gen bagay sa yo. M pa renmen l. Ok. Ret la pou nou kapab wè ki jan mwen menm m ap prepare sòs pa m nan pou m fè gratine. Ok. Nan ou menm tou si w pa ta renmen bechamel. Si se si w pa renmen l m ap montre w yon lòt fason ke w kapab fè yon lòt sòs san ke li pa gen farin bagay sa yo pou fè e gratine pa w lan. Ok guys. Ok guys sa se vyann nan, nan yon lòt kastròl wap mete yon ti lwil epi wap mete vyann nan ok sa se vyann nan mwen apèn metel kounya m pral mete map m pral brasel pou li ka byen pou li pa fè boul aprè sa poum tranpel ok poum mete epis epi poum mete tout sa map mete yo map montre nou ok guys. Ok guys sa se epis kem pral mete nan vyann nan vyann moulen an pou mwen kapab tranpel ok sa se epis blende sa se yon lot epis poum tranpel anko ki se pwav ok ki se poud pwav poud pèsi epi sa se Ahh caprica douce sa se safran a safran w ok kounya m pral tranpe vyann mwen an ok guys premye bagay map mete map mete ahh epis sa ok map mete epis blende a ok sa se epis man nou kapab wè sa se epis ok guys sa se ahh res epis lan nou kapab wè janm te di nou an mwen ajoute l kounya Pa fè bisèt blan. La nou kapab wè e nou wè li vyann nan gentan byen bèl. Kounya mwen pral ajoute piman dous an zonyon mwen te rache yo ok. Sa se piman dous zonyon ala bèl. Piman dous zonyon an. Mwen te rache yo, map mete tout kounya nan sa. Ok. Ok guys, sa se mwen gentan melanje tout ansanm, piman dous, zonyon, melanje tout ansanm. Ok. Kounya mwen pral kite kouvril pou yo kapab byen kwit, aprè sa pou mwen mete rès ingredyan yo. Ok. Ok guys sa se vyann nan ok kounya mwen prale ajoute rekejo kem te di an ok mwen menm tou mete tout ansanm ok pou mwen fè sos nan se sos sa ki pral ki pral di ki pral tou itilize pou sos bechamel la mwen pa nan sos bechamel mwen pa renmen l ok kounya map mete krèm di lech lan ok. La dlo m nan bouyi, kounye a mwen pral ajoute makawoni m nan. Ok guys, sa se makawoni m nan ke m gen tan ajoute, mwen mete li pou l kwit. Ki pap kwit twòp ok, demi kwit ok, paske nou konnen apre nou pral mete l anba fou ki se demi kwit. Sa se sòs mwen an kap prepare ok. Ok guys, sa se yon ti lèt map vide ladan ok. Janm di nou an mwen tou fè tout ansanm. Mwen pa renmen sòs bechamel ki gen farin nan. Mwen menm se konsa m prepare pam nan ok. Ok sa se yon dlo tomat ok. Molo di tomat mwen ap mete. Ok guys sa se sòs mwen an kounya map kitel bouyi pou li redwi epi sa se makaroni m nan ok map kite li bouyi pou li redwi apre sa pou mal fè montaj an an plato a ok. Ok guys sa se macaroni m nan kap bouyi sa se e Koman m te ka di sa se sòs mwen an kap bouyi sòs euh vyann moulen tout bagay ladann ok kounya map kite spaghetti an pran yon 2 ou 3 minit ankò sou dife paske li apèn bouyi pou mwen kapab retire paske janm di nou an nou pa sipoze kite macaroni an twò twò twò kwit. Pou, paske nou pral mete l pou fè anviwon 30 a 45 minit oubyen inèdtan pou dlo a seche anba fou an. Nou pa sipoze kite makawoni an kwit twòp ok. Jan m di nou an, sa se, sa se tout sa m sot prepare yo. Ann swiv kòman map fè rès pwosesis lan. Ok guys, pa ale non, swiv pou nou wè kòman map fè montaj lan. Ok. Ok guys sa se makaronim nan ki deja prè ok ki deja prè m gentan koule l m retire l nan dlo a li pa gen dlo ladann ok sa se sòs mwen an jan nou kapab wè wè m ap kite li redwi epi apre sa pou mwen al fè montaj pla ok pou m al fè montaj plato a ok guys e pandan ke sa yo ap prepare mwen pral chofe fou an, kòmanse chofe fou an, e pou m kapab mete gratine a anndan l. Ok guys, sa se plato an ke mwen pral mete vyann e mete makaroni an. Premyeman mwen mete yon ti vyann pa anba l, mwen men mete l pou tèt lè w ap pran li pou tèt pou ka tou jwenn anba l pa blanch ok. Kounya m ap mete yon premye etaj. Map mete yon premye etaj makawoni. Janm di nou an, mwen te met nan makawoni an, lèm fin desann li an, mwen mete rekejo ladan, epi mwen mete yon ti mayonèz ladan tou piti, ki pa twòp. Ok guys, plato sa li piti, mwen an fè 2 plato. Ok, map fè yon jan pou mwen si map fè 2. Mpa konnen, sil ka pran tout, map fèl fè yon sèl. Sil paka pran tout, map fè yon jan pou mwen mete rès la nan lòt plato. Ok guys. Se konsa ou ranje l. E pi apre ou pral mete um, sos lan ke m te prepare a. Ok guys, sa se makaroni an. Mwen gen tan mete vyann sou li. Koun ya, sa ma fe, ma mete, ma um, mete kejou sa sou li.

Ki se fwomaj, keju a se fwomaj li ye. Ok, sa se lòt fwomaj lan ke m pral mete sou tèt li. Ok, guys. M pral aranje sou tèt li. M ap montre nou. Wè. M mete sou tèt li. Se li k pral gratine l, ok. Ki pral fè gratine an vin byen bèl. Sou tèt li.

Ok guys, sa se li menm ki pral gratine l ok, ki pral fè tèt li byen jòn lè li fin kwit ok. Kounya sa mwen rete pou m met sou li, se sa, se fwomaj sa, m pral chèche yon graj oubyen yon rap pou m rape l, pou m mete l sou li apre pou m al mete l anba four ok guys. Ok guys, sa se kejom nan, lòt fwomaj mwen an ke m pral graje pou mwen mete sou gratine m nan. Ok. Al ansanm avè m.

Ok guys, sa mwen gen tan fin graje l. Ok guys, sa mwen gen tan mete tout bagay sou macaroni an. Mwen gen tan kouvri l avèk fwomaj, kejo, tout bagay nèt. Sa se fwomaj ki sou tèt li m sot graje. Epi kounye a mwen pral mete l anba fou pou anviwon 45 minit pou li kapab byen gratine ok. Ann swiv avè m tout rès pwosesis yo ok guys. Ok guys sa se rezilta makawoni an ok. Nou ka wè jan li byen bèl. Li byen gratine. Sa se rezulta ok guys. A la pwochen nan lòt videyo ok. Konnen ke mwen renmen nou anpil ok guys. A la pwochen.